Konsèy pou moun ki gen viza definitif nan peyi Chili ki ta vle antre Meksik etanke touris pou kreye lòt posiblite pou jete w kay Tonton Sam. Enfòmasyon sa se pou nou li. Li fasil ak viza definitif nan peyi Chili pou antre Meksik etanke touris san w pa menm bezwen pase pa yon ajans de vwayaj oubyen yon raketè swa nan peyi Chili oubyen nan peyi Meksik ki pou achte biyè avyon pou w ki ka prèske koute w 3 milyon pèso.

w ap achte biyè avyon. Lè w fin achte biyè avyon, ki sa w dwe fè? Ou kapab achte asyento yo apa. Asyento ki pi ba pri a, l vann 21 mil pèso. Sa ki pi chè a, m panse prèske 60 mil pèso, si m konta nou rele. Si w vle pi devan. Ou achte biyè avyon, apre, ou al fè chanjman asyento. Si w vle pi devan pou w pase pi rapid. Lòt bagay ankò, lè w ap pati, toujou pati antanke touris. Pa pati ak gwo malèt. Achte malèt pou kabina, Ti madèt Cabina, se avè l ou pati. Pou yo wè reyèlman etanke touris. Mete w stil touris jan nou wè m konn ap vwayaje yo. Kisa ou dwe konnen? Biyè avyon w ap achte a ou dwe pran Santiago de Chile e Ciudad de México. Pa pran pou Monterrey. Paske Monterrey la yo toujou on ti jan pi difisil yo ka so yo ka dekouvri ke reyèlman se nan fwontyè w prale. Santiago de Chile, Ciudad de México. La, kisa w dwe konnen de Ciudad de México? Pou pi piti, ou ta dwe konnen 8 a 10 lye touristik ki gen nan Ciudad de México a. Ou memorize yo nan tèt ou. Ou memorize yo konnen yo, lye touristik sa yo. Mwen konnen anviwon 8 a 10 lye touristik nan Ciudad de México. Biyè avyon m nan, konbyen tan m pral fè nan Chili, ou dwe konn sa nan, nan Meksik, pèdon, ou dwe konn sa nan tèt ou. Kilè w ap retounen, ou dwe konn sa nan tèt ou. Ou dwe tou, si nan travay ou ka fè yo ba w lèt ou an vakans, sa son plis li ye pou si yo ta mande w li. Travay mwen mande yon lèt vakans, yo ba m yon lèt ke m an vakans. Plis si w gen badj travay ou, ou mache avè l. Epi pou pi piti ou mache yon milyon, mil dola nan pòch ou, Mil dola epi ou mache si w gen kat de kredi ou mache avèl oubyen ou gen kat debito m pa konnen ou mache avèl viza ou mache avèl pou si tout fwa yo ta poze w kesyon konbyen kòb ou genyen gade m gentan kòb yo ka mande w si w gen kat de kredi ou prezante w konsa tou yo ka pa poze w tout kesyon sa yo Pero se sa yo ou dwe konnen lè w ap antre Meksik etanke touris mwen konn lye touris kote m pral lye touris ki nan Ciudad de México Otèl mwen, mwen konn lè m ap antre, mwen konn lè m ap tounen, biyè avyon, ale retou m, mwen konn konbyen tan m vin fè nan tè a. Epi, si m gen lèt travay mwen ki di m an vakans mwen mache avè yo. Mete nou byen pwòp an touris. Lè sa, l ap difisil pou yo ta rechasa w, pou yo ta di w ou pa kalifye. Paske ou konn kote ou prale a, ou konn pale, ou konn sa w vin fè. Lè sa a, ou pa pral bay raketè manje kòb. Ou pa pral peye yon biyè davyon kasi 3 milyon non. Moun ki pa vle pase pa ou sa se yon raketè y al peye wi, yo bay raketè a kòb swa isit nan Chili ou sa yo rele ajans de vwayaj la ki pou fè tout bagay yo pou yo wi. Mwen ale. Mwen pa peye anpil kòb non. Lòt bagay ankò, lè w rive Ciudad de México, paske se pa la w prale, m konnen w pral nan yon pò, m pa konnen si w pral Reynosa, ki sa w dwe fè? Si w te peye otèl ou, ou fin peye otèl kote w ap desann nan Ciudad de México, ou fin peye otèl ou, lè w fin rive ou fin desann avyon w ka kansela l wi, sòfke w ka pran yon 30 dola ameriken sou li, ou kansela l, paske se pa la w prale vre, Se yon fòm ou fè pou ka prezante, y ap mande w biyè dav, rezèvasyon otèl ou, y ap mande w tout sa. Mwen se, mwen se, mwen fè rezèvasyon otèl mwen, Ciudad de México. Kou m fin desann, fin pase nan, nan, nan, nan migrasyon, mwen cancela l. Si kounye a ou prale, se Reynosa ou prale, kisa w fè? Ou achte yon biyè avyon an liy sou Viva

Pelo toujou pran avyon lè w prale nan fwontyè yo. Paske lè w pran bis toujou gen raketè ki konn ap fouye moun pran kòb sou moun pou yo kite w pase. Pataje video m yo nap wè nan yon lòt video nou konn slogan deja, swiv mwen.